Prezidan UEFA ki se Alexander Ceferins se fè la yon gwo deklarasyon la sou jèn elye 16 an FC Barcelone nan ki se Lamine Yamal. Nou pral pote pou detay sou deklarasyon mesye an. Epi sèvis ekonomik FC Barcelone nan se se ap fè presyon la pou pèmèt ke kòb rantre anndan ekip FC Barcelone nan e boukle kèk dosye avan 30 jwen wè ke yo sible 3 jwè la ki ta sipoze nòmalman avan dat sa kite ekip FC Barcelone nan. Nou pral pote pou detay sou dosye sa. Epi, malgre atakan espanyòl la ki se Ferran Torres se li menm la te fè konnen ke l pap bouje anndan ekip FC Barcelona aprè pwopozisyon ke Newcastle se te fè pou li an la, ebyen genyen yon lòt klèb la ki se li menm enterese ak mesye a e coach lan se mande l an pèsòn mes chers amis. Nou pral pote pou detay. detay sou dosye sa. Epi genyen dirijan FC Porto yo ki yo menm la deja aksepte bay Barcelone montan ke sanse te egzije pou jèn defansè santral senegalè a ki se Mikayil Faye men chèzami e deja gen rankont ki planifye semèn sa la pou finalize dosye an. Nou pral pote pou detay sou dosye sa. Epi genyen aktyèl prezidan FC Barcelone ki se Joan Laporta ki li menm la deja fè konnen ke lap prezante nan pwochèn eleksyon. eleksyon pou pòs prezidan anndan ekip FC Barcelone k ap fèt an 2026 k ap vini la. Nou pral pote pou w detay sou dosye sa ak anpil lòt dosye ankò atravè videyo sa. Enstale w konfòtableman, byenvini pou yon nouvo videyo sou chanèl pa w la byen si. Bonjou bonswa tout entènot yo, mwen espere ke nou anfòm, se avèk anpil plezi nou rantre lakay ou pou videyo aktyalite sa sou ekip FC Barcelone nan. Ou menm ki se se nouvo sou chèn sa, deja nou swete w byenvini sou chèn paw la ki se Kenly Parle de Foot, e siw renmen sa kap fèt la men chè zanmi, meyè mwayen ke w kapab ankouraje travay sa, se asire w ke w abòne ak chèn nan e aktive klòch notifikasyon yo pou w pa rate okenn nan pwochèn videyo nou yo, kite on pous ble sètadi on jèm anba videyo sa, e pa ezite pataje videyo a nan antouraj ou pou pèmèt ke chèn sa kapab grandi. Nap demare videyo an ak ribrik paw la, ribrik ou renmen anpil ki se ribrik salitasyon an, pou n salye dabò ak Jean Marc Georges,

Philismon Leïki, Jimmy Luxama, Etienne Steve, Wilson Joseph, Dabens Charles, e pou nou fini mes chers amis nou salye Djawa Cool, se ansanb de moun sa yo ki fè pati de ribrik salitasyon pou jodi a, ou menm ki poko tande non mes chers amis pa ezite ale nan espas kòmantè lan ekri non ak prenon e kote wap gade video sa. e n ap fè nou yon plezi pou n kapab entegre w nan ribrik pa w la, ribrik ou renmen anpil lan ki se ribrik salitasyon. N ap demare enfòmasyon yo ak jounal spò ki sanse fè nou konnen la men chè zanmi ke dirijan FC Barcelone yo finalman pa p retounen sou dosye atakan Barça Athletic la ki se Pau Victor. Jwè lan ki li menm twouve li an prè nan ekip Barça Athletic la sezon sa an pwovnans de Gironne men chè zanmi wè ke malgre ke li fè plis pase 19 gòl pou sezon an ak Barça Athletic wè ke dirijan FC Barcelone yo pa deside leve opsyon dacha jwè la, yon jwè ke dirijan Gironn yo sanse te etabli opsyon dacha sa avèk 3 milyon ewo pou ekip FC Barcelone nan, wè ke nan yon premye tan genyen dirijan FC Barcelone yo ki te swete pa rapò ak pèfòmans jwè la pou yo te achte l, wè ke finalman la yo sanse. pap vrèman retounen sou dosye jwè lan e lese opsyon dacha sa tonbe e wè ke finalman jwè lan pral gen pou l retounen la byen sur anndan ekip Jiwòn nan, yon jwè ki trè pèfòman mes chers amis e wè ke nòmalman Barcelone pral kite l ale vu ke yo pa swete envesti 3 milyon euro a sou li malgre pèfòmans sa ke l fè pandan sezon ak Barça Athletic, nou vle pale la de atakan es.

Jwè lan ki li menm wè ke Flick te deklare ke li konte sou li e ki vreman kite vakans li nan moman nap pale la pou reprann antrènman depi vreman semèn ki sot pase a la nan enstalasyon FC Barcelone pou prepare nouvèl sezon an, wè ke li riske la. pa kontinye ak ekip FC Barcelone nan pou ale an prè nan ekip Porto a. Yon ekip Porto ki li menm wè ke prezidan li sanse pran dosye sa an men e ap diskite ak Deco pou jwè lan kapab vini anndan ekip FC Porto a pou sezon kap vini la. Yon jwè ki li menm. Si l ta gen pou l kite e ale nan ekip FC Porto a, sa se pral ale an prè mes chers amis. Nou vle pale byen sur de atakan brezilyen an ki se Victor Roque selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen. Epi selon sa jounal Sport fè nou konnen mes chers amis, gen milye de tèren arjanten an ki se Guaido Rodrigues ki li menm la wè ke li prèske jwenn yon akò ak dirijan klub italyen sa ki se Atalanta de Bergame. Jwè lan ki alimenm wè ke kontra li sanse ap bout 30 jwen kap vini la avèk ekip Betis lan, wè ke dirijan FC Barcelone yo dan zon premye tan te deja jwenn yon pre akò avèk li pou vrèman te pèmèt ke l vini anndan ekip FC Barcelone lan pou sezon kap vini la, wè ke avèk vini Hansi Flick dosye a sanse alimenm kapote la e wè ke jwè lan sanse alimenm la. Finalman, Sese pa vrèman siyen ak ekip FC Barcelone e te oblije ap negosye ak lòt ekip, wè ke li prèske jwenn la yon akò avèk chanpyon an tit Europa League la, nou vle pale de Atalanta de Bergame, pou kab rejwenn yo vrèman nan sezon kap vini la, yon jwè ke nou panse tout menm ki li menm vini gratuitman anndan ekip FC Barcelone nan te kapab ede FC Barcelone tout menm paske se gratuit lap vini. M panse si nou te negosye e jwenn vrèman yon juste milieu avèk salè li, li te kab ranplase nimerikman yon jwè tankou Oriol Romeu ki li menm wè ke nòmalman li pat bay satisfaksyon se vre men Guaido Rodrigues gen yon pi bon valè foutbolistik ke Oriol Romeu. Donk mwen panse ke vini jwè lan nan ekip FC Barcelone nan pa tap si katastwofik ke sa e mwen panse tou vini l pa tap enpeche ke yo pran yon milieu de tèren de klas mondyal mete an konkirans ansanm avèk li. Donk mwen panse ke Barcelone sou pwen sa, esperon ke vreman yo rektifye le tir e pran jwè ki sanse enteresan, men sinon yo kapab regrèt ke yo sanse pat siyen jwè sa gratuitman paske li se yon jwè ki li menm tout menm genyen yon kalite foutbolistik ki li menm pa a neglije pou yon jwè ki li menm ap rejwenn ekip lan gratuitman. Donk lesansyèl de lenfòmasyon li sanse sou wout la pou vreman Siyen avèk ekip Atalanta, nou vle pale la de milye tèren arjanten an ki se Gaido Rodrigues, selon sa jounal Sport fè nou konnen. Epi, selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen mèchè zanmi, genyen direksyon FC Barcelone nan sou demand de Hansi Flick deja fè konnen ak jèn milye tèren sa ki se vrèman alman, nou vle pale de Noah Darvish, ke li sanse retni la pou al patisipe nan pre-sezon an. ak Barcelone nan ete sa. Jwè lan ki li menm wè ke li trè enteresan nan Barça, sitou nan Barça U18 lan e sitou tou nan kèk aparisyon ke l fè nan Barça Athletic, wè ke kotch lan ki li menm se vrèman Hansi Flick, renmen pwofil jwè lan e kotch lan ak staf lan kwè nan potansyèl jwè lan e swete la mennen li nan pre-sezon an e pou sa yo mande direksyon FC Barcelone lan pou kapab byen sur konvoke jwè lan se ke jwè lan deja resevwa jodi an la konvokasyon ke pou l al patisipe byen sur nan pre-sezon ke Barcelone FC ap fè nan mwad jiyè a pou kapab antame sezon 2024 2025 li an donk jwè lan ki li menm la wè ke nòmalman dirijan FC Barcelone yo sou demand de coach alman ki se Hansi Flick deja byen sur voye konvokasyon an bay jèn jwè sa nou vle pale byen sur de milye tèren Alman ki se Noah Darvish, selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen. Epi toujou selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen mèche zanmi, malgre ke nan jou ki sot pase yo la, jwè lan sa se li menm te anonse ke li pap bouje anndan ekip FC Barcelone pou ete sa, men sa pa anpeche ke dirijan West Ham yo swete rekrite li, nou vle pale de atakan espanyòl FC Barcelone nan ki se vreman Ferran Torres. Jwè nan kè dirijan Newcastle yo sanse te fè yon pwopozisyon nan jou ki sot pase yo la pou kapab gen sèvis li e wè ke li sanse te deklare ke li pa konte kite ekip FC Barcelone nan pou ete sa wè ke sou demand de coach espanyòl wè sa m nan ki se vrèman Willian Lopetegui wè ke dirijan klub anglè a sanse swete gen sèvis li yon jwè an tèm dapò sou teren ki li menm vrèman pandan 2 zan sa pa pote vrèman on plis anndan ekip FC Barcelone an sou ansanb de sezon ke l sanse pase yo la, wè ke nòmalman li sanse deja refize on òf e di ke l pap kite ekip FC Barcelone nan, men malgre sa gen konpatriyòt li ki se vrèman Lopetegui ki li menm la swete genyen sèvis li nan ekip ke l ap dirije a ki se West Ham e mande klèb anglè a pou kapab rantre an kontak avèk ekip FC Barcelone nan pou kapab gen sèvis jwè lan, peti parantèz, mwen panse. ke avèk diferan òf sa yo, Barcelone nòmalman ta dwe fè presyon sou byen sur Ferran Torres pou ta pèmèt ke nòmalman gen yon desizyon ki pran paske lojikman mwen panse ke Ferran Torres kapab vrèman bay posiblite pou Barcelone rantre yon ti kòb avèk transfè li. Se vre mwen konnen ke l toujou difisil pou ke lè jwè w lan sansi twouve l nan yon konfò pa egzanp yon ekip de standard FC Barcelone pou l panse a kite ekip lan sitou si tout fwa lap byen touche e gen yon kontra long dire nòmalman mwen panse ke l ka ap difisil men tout menm i va falwa ke Barcelone jwenn yon solisyon pou ta debarase yo de jwè ke yo menm yo estime ki pa pote satisfaksyon sou 2 sezon ki sot pase yo la e genyen Ferran Torres ki sanse fè pati de li e Barcelone ta dwe pran yon desizyon sou sa donk lesansyèl de lenfòmasyon genyen vreman Lopetegui ki se coach West Ham nan ki li menm la mande ak dirijan West Ham yo pou kapab kontakte Barcelone pou jwenn sèvis Ferran Torres ki li menm sa gen kèlke jou deja di ak dirijan FC Barcelone yo ke li pa enterese bouje nan ekip FC Barcelone nan pandan ete an la e menm refize pwopozisyon ke deja te genyen pou li ke Newcastle sanse te fè wè ke nòmalman la klèb anglè a nou vle pale de West Ham la Si se swete gen sèvis li e vle kòmanse pou pale yo ak ekip FC Barcelone nan pou jwè lan, nou vle pale de atakan espanyòl FC Barcelone nan ki se Ferran Torres, selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen. Epi, selon sa jounal Spog fè nou konnen men chè zanmi, gen sèvis ekonomik FC Barcelone nan ki li menm la wè ke l ap. fè presyon sou direksyon spòtiv FC Barcelone nan ke yo kapab omwens boukle yon vant avan le 30 jwen k ap vini la. Ide klèb la se vrèman rive vann swa Sergino Dest oubyen Clément Lenglet oubyen byen sur Mikayil Faye men nòmalman 3 jwè sa yo se 3 jwè ke gen 2 nan yo dosye yo trè konplike pou 2 rezon diferan. Dabò genyen Sergi Lodes ki li menm fè rupture ligaman kwaze, sètadi yon jwè ki fè rupture ligaman kwaze e ki ap retounen nan konpetisyon jiska fen fevriye 2025, li kapab difisil pou kapab jwenn yon klub ki deside mize sou li. Dezyèm ka a, se le fameux ka de Clément Langlais ki li menm wè ke nòmalman la, l ap refize òf e pa swete kite ekip FC Barcelone nan malgre ke nòmalman Gen anpil pwopozisyon ke Barcelone fè l e li gen yon salè ki konsiderab anndan ekip FC Barcelone nan, swa 16 milyon euro. Wè ke nòmalman li se youn nan dosye ki ap konplike e wè ke finalman la, Barcelone riske se Mikayil Faye ki li menm fini pa kite klèb lan men chèzami avan dat sa a, vu ke talè nou pral wè sa, genyen vrèman gwo avanse ki sanse fèt sou dosye la. Donk 3 jwè ke vrèman nou sot site la yo, direksyon ekonomik FC Barcelone nan ap. fè presyon sou direksyon spòtif lan pou l kapab degaje l fè omwen yon vant avan le 30 jen, sètadi boukle yon vant avan le 30 jen pou pèmèt ke yo kapab ekilibre kont yo anndan ekip FC Barcelone lan e se 3 jwè sa yo ki vize si 2 premye yo gen difikilte sou yo men dènye a nou vle pale de Mikayil Faye genyen evolisyon e gen posibilite pou yo kapab vreman rive. fè sa pou pèmèt ke avan dat sa ekip FC Barcelone nan kapab fasilite ekonomikman entegrasyon li nan règ 1 a 1 an selon sa jounal Sport fè nou konnen. Epi selon sa jounal Sport fè nou konnen genyen aktyèl prezidan FC Barcelone nan ki se Joan Laporta ki li menm la fè konnen ke li prevwa prezante nan pwochèn eleksyon pou pòs prezidan anndan ekip FC Barcelone. Mesye a ki li menm te eli an 2021 pou te vin ranplase Barthomé ou ke vrèm sosyos yo te destitye akoz de movè jesyon li anndan ekip FC Barcelone nan e ke manda vrèm Joan Laporta sanse ap bout an 2026 wè ke li swete prezante nan pwochen eleksyon yo pou kapab siksede tèt li nan pos la yon vrèman prezidan ki li menm motive aksyon sa selon sa l di par le fè ke li estime ke li sove klub lan de fayit e li estime ke li swete kontinye nan tèt Barça apre 2026 nan sousi pou pèmèt ke li kontinye ak pwojè devlopman ke li sanse mete an plas nan klub lan e pèmèt ke klub la kapab gen yon strikti sen a lavni. Se ansanp de rezon sa yo ki vreman motive mesye a pou kapab prezante nan pwochèn eleksyon pou pòs prezidan nan ekip FC Barcelone nan. Donk, kesyon di jou lan mes chers amis, ou menm ki nan espas kòmantè lan, nou tap renmen ke w di nou, eske w estime ke Laporta fè sifizaman anndan ekip FC Barcelone nan pou l ta al chèche yon dezyèm manda? Eske rezilta yo tan sou plan spòtif, sou plan finansye, estriktirèl, eske nou estime selon nou menm, Bagay yo sanse yo menm nan bòn vwa ki fè ke mesye sa ta sipoze gen yon dezyèm manda. N ap tann vreman repons ou nan espas kòmantè lan e n ap pran yon plezi pou n kab echanje avèk ou vreman. Men lesansyèl de lenfòmasyon mesye a nou vle pale de Yohann Laporta prevwa pou kapab prezante nan vreman pwochèn eleksyon k ap fèt an 2026 yo pou kab siksede tèt li nan pòs prezidan nan ekip FC Barcelone nan selon sa jounal Sport. Fè nou konnen. N ap anchene avèk ribrik pa w la ki se ribrik kesyon repons lan pou n dabò vrèman reponn Ednelson ki li menm poze kesyon sa ki kòmanse konsa, Bonswa Kenly, kòman ou ye? M ap koute w depi Chili. Mwen te poze w yon kesyon deja ou pa t reponn mwen. Fè yon diferans pou mwen ant Lamine Yamal ak Nico Williams kiyès ki pi fò e kisa ki vrèman plis konn trible an trio e kiyès ki pi konn fè gòl reponn mwen map tann ou frè pam mwen se Ednelson rapidman map di w Ednelson se ke lè w remake ke ou poze yon kesyon pami 3 kesyon yo pa w lan pa sòti ou mèt repoze l ankò nan pwochèn videyo a paske sa ka rive ke se nan tri kesyon an Se ke vreman nou triye vreman 3 kestyon pou n kab reponn, sa fè ke nòmalman nou pa rive pran po lan. Men pou n kab fè suit tou avèk kestyon lan, mwen panse ke anpil nan nou sanse ap fè de bagay ki vreman pa twò aranje Lamine Yamal. Lamine Yamal se li menm genyen inikman yon sezon ke l fè avèk ekip FC Barcelone lan la ki sanse li menm kapab jwe pou li. Se vre se yon jwè ki li menm genyen anpil. anpil potansyèl mes chers amis, men de la etan ap mache konpare l avèk yon seri de lòt jwè mwen panse ke vrèman konparezon yo pa vrèman teni kont de reyalite de jwè yo paske pa bliye Nico Williams pral genyen vrèman 21 an si m pa twonpe m e mesye a li menm genyen 16 an, Nico Williams genyen plis ke yon sezon e Nico Williams tou sa se li menm la genyen plis bagay nan konte li, se vre si n ta ap gade kòm talan pur se ke Lamine Yamal genyen vrèman. yon bagay ki diferansye l pa rapò avèk vrèman jwè ki nan jenerasyon l lan, men Lamine Yamal poko vrèman genyen de bagay ke l fè nan foutbòl lan ki kab pèmèt ke nou oze konpare l avèk vrèman de lòt jwè, san pou otan ke m pa vle di ke Nico Williams se yon jwè de klas mondyal ki pa ka konpare avèk Lamine Yamal, men sa m vle di se ke Lamine Yamal pa rapò avèk laj li nou ta dwe vrèman ba l du tan pou ke li kapab byen sur adapte. adapte l anndan ekip FC Barcelone avan ke gen yon seri de konparezon ke nou kapab tante fè sou 2 jwè sa yo paske nòmalman pou kab konpare yon jwè il va falwa ke w konpare l sou baz sa ke l fè e pou lenstan se vre vrèman Lamine Yamal gen yon avni ki trè pwomèt se vre men pou lenstan nou pa ka vrèman ap konpare l avèk nenpòt ki jwè mwen wè ke gen moun ki menm oze ap konpare l Vrèman ak Messi, si nou deside konpare laj pou laj avèk Messi, m pa gen pwoblèm avèk sa, men konpare vrèman Nico Williams avèk Lamine Yamal, se deja fose konparezon an paske jwè yo pa de menm jenerasyon e Nico Williams genyen li menm plizyè sezon foutbòl nan janm li tandi ke Lamine Yamal sou premye sezon l anndan ekip FC Barcelone nan, se vre li montre de bagay enteresan, men sa pa deja pèmèt ke genyen posibilite pou nou bay kredi ak li e tante konpare l avèk nenpòt lòt jwè gen. Mwen espere ke mwen pa desevwa w nan repons ke mwen sanse bay la, men se jis pou m di w ke an nou kite vrèman Lamine Yamal fè vrèman kèlke bagay toujou nan foutbòl lan avan ke nou ta tante konpare l avèk yon seri de jwè e sa valab menm pou Nico Williams ki li menm gentan genyen plis sezon ke li nan wo nivo a. Epi n ap anchene avèk dezyèm kesyon an ke Emerson Cisse poze nou ki li menm kòmanse konsa, Bonjou Kenly, non pa m se Emerson, m bezwen konnen nan règ 1 a 1 an pou Barcelone ta achte Nico Williams li bezwen 50 milyon ewo, èske klèb lan ta dwe vann obligatwaman on jwè 50 milyon ewo pou l fè acha sa? Rapidman n ap di w ke nòmalman Barcelone pa oblije vann on jwè ki li menm egzije. Egzakteman nan montan sa a, men gen 2 bagay ki se pral antre an liy de kont antre jwè k ap sòti a e Nico Williams k ap vini li menm. Se dabò vant jwè la se youn, men salè 2 jwè yo, sètadi salè ke jwè ki te sòti a t ap touche nan ekip FC Barcelone e salè Nico Williams kapab vreman evantyèlman vin touche. Sètadi si Nico Williams pa egzanp, ap vini pou 50 milyon ewo, men l ap touche 5 milyon ewo kòm salè, tandi ke nou vann yon jwè, pa egzanp, pou 30 milyon ewo, oubyen pou 25 milyon ewo, men jwè lan t ap touche 15 milyon ewo de salè, sètadi nou fè yon defisit nan vant lan, men nou fè yon ekonomi sou salè lan. Donk, se konsa ekilib lan sanse li menm kapab fèt, sètadi si yon jwè, an n pran pa egzanp, yo vann Clément Langlais pa egzanp pou 25 milyon ewo, Vu ke Clément Lenglet sanse li menm t ap touche 16 milyon ewo anndan ekip FC Barcelone nan pa sezon pou kontra li, ann sipoze ke yo ta achte Nico Williams pa egzanp, vrèman pou 50 milyon ewo, men ann sipoze ke Nico Williams li menm ta dakò yon salè 5 milyon ewo, remake kisa k ap pase la, Barcelone ap fè. 12 milyon ewo sou salèr lan, salèr ke li tap bay Clément Langlais a pa rapò avèk sal bay Nico Williams lan, lap fè 12 milyon ewo de diferans, plis 30 milyon ewo pa egzanp li vann Clément Langlais a, sa ap fè 45 milyon ewo, sa kap sansibleman egal a 50 milyon ewo, donk nòmalman Barcelone kapab vrèman jongle konsa, men sak sèten règ lan stipile. Fòk vrèman gen yon ekilib ki fèt nan mas salaryal lan ki pèmèt ke nòmalman chak jwè k sòti fòk gon jwè ki antre men se pa tipikman 50 50, 60 60, 70 70 sa di si n vann yon jwè pou 50 milyon fòk se yon nan 50 milyon pou vini, 60 milyon 60 milyon pou vini non li pa konsa men se yon jimnastik ekonomik pou pèmèt ke nou kab rapwoche le plis. posib de yon sètèn valè ekonomik anndan klèb la ki p ap depase plafon ke nou sanse genyen yo, se konsa evalyasyon yo sanse ap fèt vrèman pou règ 1 a 1 an e evantyèlman pou rekritman Nico Williams. Epi n ap anchene avèk twazyèm e dènye kesyon an ki li menm wè ke Orwensley sanse poze li e ki kòmanse konsa, Bonswa pdg, mwen se Orwensley, mwen salye w pou travay ou a. Eske ou ka fè yon diferans pou mwen antre Gavi e Pedri kiyès ki pi teknik e pi fizik? E si ou ta nan plas antrenè Barça a, yap mennen sou ou, ou bezwen yon gòl, si 2 jwè sa yo ta sou ban, kiyès nan yo ou sanse ta mete jwe pou kapab jwenn gòl sa? Rapidman nap di w premye volè kesyon an, Pedri ak Gavi se 2 jwè ki vrèman un peu diametralement opposé. Pedri se vrèman la klas, la teknisite, vrèman on jwè ki gen on touche de bal siblim e ki gen on vizyon de jwe ki trè enteresan e genyen Gavi ki li menm pwen fò li par desi de teknik ke l genyen menm lè ki pa nan menm nivo avèk Pedri men l genyen tou men pwen fò li se abataj fizik li donk se on jwè ki li menm fizikman kapab rivalize nan rankont foutbòl. Sa di jwè w lan sanse li menm solid, li pli solid fizikman ke Pedri, men teknikman Pedri sanse li menm gen yon touche de bal pli swaye, genyen tou vrèman yon vizyon de jeu ki li menm pli avanse ke Gavi. E dezyèm volè kesyon an, si m ta nan plas antrenè Barcelone y ap mennen sou mwen vrèman. Mwen bezwen yon gòl e 2 jwè sa yo sou ban. M ap rapidman di w genyen yon pakèt konjonkti nan match lan ki kapab pèmèt ke mwen rantre youn oubyen lòt. Rapidman n ap pran kèk egzanp avèk ou. Si tout fwa ke Barcelone genyen menmiz sou ekip k ap mennen sou li a, sa vle di ke Barcelone gen posesyon de bal la, se vrèman pouse y ap pouse pou yo kapab jwenn yon gòl, nòmalman nou bezwen yon jwè ki li menm gen plis ou mwen yon sètèn kreyativite pou kreye aksyon yo pèmèt ke jwè devan yo kapab bagay, nòmalman mwen menm map pran Pedri, men si vrèman yap mennen sou Barcelone, e paralèlman Barcelone pèdi duèl mitan teren an sètadi ekip la sanse ap monte sou ekip FC Barcelone nan, donk poum kapab jwenn yon stabilite poum kapab gen posesyon balon, paske poum fè gòl la fò dabò mwen rasirem kem gen posesyon balon an Pou m kab kreye aksyon yo, mwen dabò ap monte gavi pou m kab jwenn plis dansite nan mitan tèren an, plis ekipeman fizik e pa bliye tou gavi pa move teknikman donk nan yon kad figi kote ke ekip yo sanse ap bouskile nou mwen nòmalman t ap chwazi gavi paske Pedri yon ekip k ap bouskile FC Barcelone Pedri rantre Pedri nòmalman p ap si efikas vrèman nan yon sitiyasyon kote ke mwen bezwen yon grenn gòl e ekip FC Barcelone nan pa egzanp gen yon ekip ki kapab fè jeu egal oubyen ki siperyè ak li menm donk nan sans sa a ka de figi yo kapab diferan de yon jwè a yon lòt jan n di w lan donk si tout fwa Barcelone gen posesyon de bal la men y ap mennen sou li mwen bezwen yon jwè ki pli kreyatif m ap pran Pedri men si tout fwa tou y ap mennen sou Barcelone e Barcelone gen yon ekip ki sanse ap pouse sou li e ki genyen vrèman duèl mitan tèren an ki manje FC Barcelone mwen panse m ap fè chwa rantre Gavi pou m kab jwenn stabilite mitan tèren an e pou m jwenn vrèman balon an pou m kab kreye aksyon e al chèche gòl lan. Donk, se konsa vrèman mwen panse m t ap kab itilize 2 jwè sa yo si tout fwa y ap mennen sou mwen e ke m se antrenè FC Barcelone. Rapidman, ou menm nan espas kòmantè lan si tout fwa ou pa dakò avèk opinyon sa yo, ou kapab fè pase opinyon pa w la nan espas kòmantè lan. N ap pran on plezi pou n kab echanje avèk ou mes chers amis e pa bliye. Si tout fwa w gen yon kesyon ke w swete poze, espas kòmantè lan la pou sa, n ap reponn kesyon an tou nan espas kòmantè lan e si l denterè jeneral, n ap fè nou yon plezi pou n kapab mennen l nan ribrik pa w la ki se ribrik kesyon repons. Epi selon sa Fabrizio Romano fè nou konnen men chè zanmi genyen dirijan FC Porto yo ki yo menm la aksepte pou bay FC Barcelone montan ke li sanse te egzije pou jèn defansè santral senegalè a ki se Mikayil Faye. Jwè nan ki li menm wè ke li sanse ap jwe nan Barça Athletic e wè ke li pat jwenn chans sou Xavi Hernandez pou te jwèman jwe nan ekip a FC Barcelone nan pou sezon 2023, 2024 lan wè ke genyen anpil klèb malgre ke li nan Barça Athletic ki enterese ak li an Europe e ki swete genyen li men chè zanmi wè ke dirijan FC Porto yo prè la pou kapab bay Barcelone 15 milyon euro ke Barcelone te egzije pou jwè la men chè zami, yon jèn jwè ki li menm la, wè ke nòmalman ekip FC Barcelone nan sanse vreman pa genyen posibilite pa rapò avèk kantite defansè santral ki genyen nan ekip a pou kab entegre li, e wè nòmalman yo sanse vle vreman vann jwè la avèk byen sur gen yon opsyon racha, e wè ke dirijan FC Porto yo se vre swete prè pou bay 15 milyon euro a pou jwè la. Men nòmalman, yo pa dakò pou entegre opsyon dacha nan vreman kontra ke yo sanse ap fè kontra de vant lan e yo pa vreman dakò vreman opsyon sa e pou sa y ap gen pou yo kapab rankontre avèk vreman dirijan FC Barcelone yo nan semèn sa pou ka finalize dosye jèn defansè lan, yon jwè jan n di w lan la, ke Barcelone si l ta vann li, Barcelone vrèman ap pèdi yon jwè ki enteresan, e ki te kapab itil efektif FC Barcelone a lavni, nou vle pale la de jèn defansè senegalè FC Barcelone ki se Mikayil Faye, selon sa Fabrizio Romano fè nou konnen. Epi, selon sa journal Mundo Deportivo fè nou konnen, mèchèzanmi, genyen prezidan UEFA, mèchèzanmi, ki se Alexander Ceferin, ki li menm la, fè gwo deklarasyon sou elye 16 an FC Barcelone nan, ki pa lòt ke Lamine Yamal. Mesye a ki li menm te nan miko laprès, deklare sou elye espanyòl Barça ki se Lamine Yamal ke n ap site, Pou mwen menm Lamine Yamal se meyè jèn jwè nan mond lan e li kapab nan ane kap vini yo la vin meyè jwè nan mond lan de fason jeneral. Li gen tout potansyèl poul kapab byen sur vin meyè jwè mond lan nan ane kap vini la yo E si mwen te gen yon ekip e mwen te gen lajan nan ekip sa, premye jwè mwen t ap achte sou sikwi a nan moman n ap pale la, li pa lòt ke Lamine Yamal. Se te deklarasyon sa ke prezidan UEFA ki se Aleksander Ceferins te fè nan mikwo laprès pou te fè elòj de potansyèl jwè sa. Nou vle pale de byen si Lamine Yamal ke vrèman prezidan UEFA estime ke se meyè jèn jwè nan moman. E se yon jwè ki kapab vini meyè jwè nan mond lan a lavni men chèzanmi. Nou vle pale la de jèn elye 16 an espanyòl FC Barcelone nan ki se Lamine Yamal selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen. Se la nou sise mete yon bout nan videyo a. Nou te trè kontan ansanm avèk ou. Nou espere ke w rete anfòm, rete an bòn sante se sa k pi enpòtan. Men avan nou ale nou pap sispann di w sa mes chers amis, ou menm ki sanse t nouvo sou chèn sa, deja nou swete w byenvini sou chèn pa w la ki se Ekenly parle de foot, e si w renmen sa kap fèt la mes chers amis, meyè mwayen ke w kapab ankouraje travay sa, se asire w ke w abòne ak chèn nan, e aktive klòch notifikasyon yo pou w pa rate okenn nan pwochèn videyo nou yo, kite on pous ble sètadi on jèm anba videyo sa, e pa ezite pataje videyo a nan antouraj ou pou pèmèt ke chèn sa kapab grandi. Kanta nou menm nou sanse FOC ou konpani, pwochen randevou avèk nou se pou yon lòt videyo,